Hello guys, kòman nou ye? Kòm nou ka konstate se mwen menm Queen Landa ki vin ansanm avèk yon nouvo video pou nou. Jodi a mwen vin pale ansanm avèk anpil moun petèt ki kapab an dout kòm ou deja wè deskripsyon video a, mwen vin eklèsi nou, fi kòm gason. So banm pran yon ti tan pou m kapab Di 10.000 mèsi ansanm avèk tout moun ki deja fè pati team sa ki abòne mèsi avèk ou menm ki toujou like mèsi avèk ou menm ki toujou kòmante mèsi ansanm avèk ou menm ki pa janm lage chanèl la so si ou menm ki pral gade video sa ou se ou se yon nouvo sou chanèl map mande w tanpri klike sou subscribe oubyen souskribelise oubyen abòne so map vrèman kontan ou vin jwenn ou vin fè pati team sa. So, kòm m deja nou deja wè deskripsyon videyo a, jodi a, mwen vin pale nou un ti peu gen anpil moun ki kapab an dout, e konsa tou gen anpil moun ki petèt ap voye monte san ke yo pa menm rann yo kont de sa ke y ap di an. Èske nou pa souvan tande anpil moun ap di konsa, ee, si nèg la ale se paske ou pa t byen trete l. Pafwa tou yo di konsa, Se maji yn fi a fè epi l pran mari yo nou pa konn tande bagay sa yo ben m vin di nou anpil pafwa gen de gason ki vrèman pa bon ki pa bon humm gen de gason ki vrèman pa bon menm si w ta bal tout love menm si w ta viv byen ansanm avèk li paske an nou pran egzanp Claire ki nan mizik Zomo a ki di konsa. But mwen renmen w de tout coeur men m pap kraze fwaye m pou ou. Daprè ou se lanmou l pa jwenn nan fwaye l, li jwenn lanmou men li jis ap chèche atansyon deyò. Anpil pafwa mesye yo pa kontante yo de sa ke madanm yo ap ba yo oubyen de sa ke yo ap rankontre, de sa ke yo ap jwenn, de love y ap jwenn anndan kay yo a. Yo plis ta renmen pou yo al fè eksperyans deyò a. So anpil fwa tou se medam yo ki rann sa. Pafwa medam yo depi yo fin marye ansanm avèk yon gason, yo neglije li, yo pa vle viv byen ansanm avèk li ankò, paske pou yo menm yo gentan fin gen nèg la e nèg la pap rale. So yo toujou ap fè anpakèt erè nan sans sa. But anpil fwa Se pa mare fi a mare nèg la. Se love, li jis chèche atansyon, li jis chèche dyaloge ansanm avèk nèg la, li vin arive konnen tout sa ki ap fè nèg la plezi, tout sa ke nèg la gen bezwen, tout sa nèg la ap chèche nan ou menm ki madanm li an, but li pa jwenn li epi fi a jis ba li atansyon sa yo, Fi a chèche fèl pou li epi se nan sans sa li vin damou fi a. But se pa maji ke fi a fè pou sa. Anpil fwa tou nou konn wè 2 moun ap viv ansanm epi nou di konsa waw moun sa yo youn mare lòt but se lanmou se jan yo viv lan se abitid yo se jan fi an chèche konn nèg lan epi nèg la chèche konn fi an epi lanmou an vin fò. Paske anpil nan nou pafwa lè nou gen yon mari nou neglije l, nou manke ba l love, nou manke viv byen ansanm avèk li sa vin rann ke li menm tou l al chèche l deyò. So, anpil fwa lè nou wè yon fi te ansanm avèk yon gason nou wè yo kite se pa paske fi a pa ba l love, se paske nèg anpil fwa nèg la vagabon, l al chèche l deyò osinon l ap pa dèfwa gen ki gen madanm yo poutèt yon ti atansyon yon jou Madanm yo pa ba yo, so y al chèche l deyò epi nan sans sa y al chèche l deyò epi yo jwenn yon moun ki kapab kaptire lespri yo plis ke madanm yo, ki kapab pale ansanm avèk yo pi byen, fè yo santi yo pi byen, fè yo santi yo nan po yo epi nan sans sa relasyon an vin kraze. Anpil fwa tou se fanm nan ki neglije nèg la ki rann sa rive. But. Lèw pa konnen pa kouri envante pa kouri di paske lèw antre nan relasyon 2 moun ki te ansanm ki kite fòk ou konnen rezon fòk ou tande tou lè 2 bò yo fòk ou konnen rezon ki rann ke yo kite a so pa kouri envante pa kouri pale anpil fwa tou se mesye yo ki vrèman pa bon menm si ou ta ba yo love menm si ou ta fè tout sa ki depann de ou but yap toujou al chèche yon lòt moun pou yo pase yon lòt moman. Paske anpil ladan yo dèfwa yo di konsa, yo manje manje a twòp fò yo al goute yon lòt manje. So se youn nan rezon ki fè ke anpil ladan yo trè vagabon ki rann ke anpil relasyon kraze. Men poutan gen yon bagay ke yo pa rann yo kont ni yo pa panse ansanm avèk li tou. Paske vi a. Saw fè se louwe. So, saw te fè moun sa ki te renmen w lan ki tap viv byen ansanm avèw lan, avèw lan, ou chwazi kitel yon bon maten ou pran yon lòt la. But sa ki nan moun lan yon jou lap fè yon lòt ki yon bagay ki pi mal ki ap fè w rayi tèt ou, ki ap fè w rayi sa ou te fè paske vi a, sa ou fè sou tè a se sou tè a wap peyel. So se youn nan rezon ki fè ke m fè video sa. Lè w pa konnen, lè w wè 2 moun te nan relasyon, wè yo kite, so pa kouri envante, pa kouri pale, pa kouri di bagay ke w pa konnen. M espere ti video a te sèvi nou, si l te sèvi nou pa bliye ou menm ki ap gade video sa ba l yon like e pa bliye kòmante, kite yon kòmantè anba pou di m sa ke w panse de video an, swa pozitivman swa negativman paske pozitivman lap edem avanse e negativman ap edem korije tèt mwen korije kòman poum fè bagay yo pi byen so mwen espere ke ou menm ki pral gade video sa siw se premye chanl la siw fèk monte chanel la klike sou suscribe oubyen suskribilse oubyen abòne so map vrèman kontan pou vin jwenn ou vin fè pati team sa se toujou yon plezi pou mwen n babay nap jwenn nou ankò pou yon pi bon e pi bèl video je vous